chwazi pou fèmen zye sou sa kap pase lakay e se pa paske nou nou pa santi nou tris se pa paske nou manfouben men se paske sa kap pase yo kalte imaj ke nap resevwa soti lakay. Kalte nouvèl ke n ap resevwa soti lakay yo met kè kase, yo pote yon lespri de dekourajman ki fè gen anpil nan nou ki chwazi pou nou elimine strès sa yo nan fèmen zye. Men pandan ke nou fèmen zye nou an se pa ke nou pap priye pou lakay, se pa ke nou pap panse ak lakay, se pa ke nou pa gen kè sansib pou Anviwon 10 milyon moun sa yo k ap viv nan teritwa. Pami 10 milyon sa yo, gen yon pousantaj ki petèt ka ap goumen, yo ka reziste. Men gen de pousantaj tou ke nou deja konnen ki pa t ap janm ka kanpe si se pa sipò anpil nan nou ki deyò.

Men pandan nou menm ki deyò nou fèmen zye nou yo, nèg ki se nèg politik y ap kontinye goumen ant yo menm, moun ki se bandi y ap kontinye oprime, y ap kontinye fè pèp la pè, moun ki se mechan yo y ap kontinye frape fò. E gen anpil lòt ki rete, ki sèlman ap tann. Y ap tann pou yon ti alemye. Y ap tann pou yon ti chanjman. Men, pandan tout bagay sa yo ap pase a, m vle pataje ansanm avè nou ke gen yon gwoup de moun ki ap viv kounye a la, ki nan peyi a kounye a la, si pa gen bagay ki mete an plas pou yo kounye a la, se yo k pral vin tounen mechan demen si Dye ve. E gwoup de moun sa yo se sak pi piti yo. Jèn yo, ti moun yo ki bezwen edikasyon pou kounya la. Yon fason ke pou yo aprann pou yo ka panse, pou yo ka aprann pou yo ka inove, pou yo ka aprann pou yo ka renmen sa ki byen an, pou yo ka renmen tèt yo, renmen peyi a e renmen pwochen yo a. Se nan objektif sa map pataje video sa ansanm avè nou ki ap moutre nou efò ke pandan plizyè lane mwen menm ansanm avèk fanmi mwen, menm avèk madanm mwen nou ap travay ansanm avèk ou ke nan yon kominote nan sidès Ayiti kote ke nou ap ede plizyè santèn timoun resevwa edikasyon e nou ede yo kote ke nou peye pwofesè yo pou ke omwen yo ka gen yon moun ki pou ansenye yo Resaman, nou te gen opòtinite ansanm avèk pwovizyon Pwogram Alimantè Mondyal pou nou te ka resevwa kèk manje ede pou ap bay timoun manje nan lekòl sa koske nou te vin nou vin gen yon kantite ki depase. Lè w vin gen yon kantite ki deplase sa depase sa vle di ke menm si n ap peye pwofesè yo se vre men plas kote pou yo chita vin yon ti kras a kablan. E poutèt sa m te resevwa videyo sa e m panse M vle patajel ansanm avè nou. Sa vle di pandan video sa ap fèt la janw wè la sa vle di pa gen ase de plas pou timoun yo chita sa vle di yo totalman fou son sèl yon sèl gran hal yo chita donk nou oblije fè foto a konsa jis pou kapab wè sitiyasyon kòman yo chita kole youn sou lòt.

2 minit wap gade a tout se premye, dezyèm e twazyèm ane. Ok, tout jan wè foul la se konsa li ye. Se nan gran hal legliz la nou ye, ti legliz piti an, men pa gase di espas vreman. Jan li al totalman difisil men nou fèl kanmenm. Mèsi. Sitou anpil nan nou konn sa, gen anpil òganizasyon ki ap travay nan domèn edikasyon an Ayiti. Men map reflechi map di ok, anpil nan nou ki deyò ki gen kè kase pou sa kap pase nan peyi a, eske jan nou konprann reyalite peyi a, jan ke nou konprann bagay yo a la baz la, eske òganizasyon sa yo kap travay nan domèn pa yo a, eske yo gen kè sansib ke nou menm nou genyen an? E rezon sa ki te fè mwen menm nan le peu ke li ye, m te angaje. pou ke nou te reponn a peye 8 pwofesè sa yo ki ap ansenye timoun sa yo, ki ap ede yo pou yo ka jwenn yon plas pou yo vini aprann, pou yo ka omwen aprann li, men osi aprann panse. Se nan objektif sa ke mwen menm mwen te pran angajman pou nou te fè sa. E kounye a la nou rive nan yon faz kote ke nou ta renmen pa kite yo kwense. M konnen gen anpil bagay k ap pase nan peyi a aktyèlman la ki ka fè moun pè, ki ka fè moun panse ke peyi a se yon peyi k fèmen. Men pandan kel swa peyi k fèmen an map garanti w ke gen moun ladann chak jou k leve fò yo manje fò yo bwè gen moun ke se non sèlman fòk yo manje fò yo bwè men yo pa konn ki kote ke yo pral jwenn manje sa e ki kote yo pral jwenn bagay sa pou yo bwè timoun yo pou kounya la nou pa vle kite pwoblèm pou yap reflechi kisa pou yo manje kisa pou yo bwè sou tèt yo men nou vle pandan yo jèn nan kounya la pandan yo piti kounya la fè edikasyon ki se youn nan bagay ki fondamantal nan konstitisyon peyi nou nou vle fèl disponib a yo menm. Paske tout moun ka leve kouri kite yo. Pandan peyi a cho a la, gen anpil òganizasyon petèt ki retire moun yo, ki retire pèsonèl, ki retire anplwaye ke yo te gen nan peyi a retire yo, ki ralanti aktivite ke yo gen. Men nou menm ki se pitit peyi a ki petèt deyò, nou pa ka fè menm jan. Se sa fè nou oblije kontinye pou nou wè kote ke n ka kenbe timoun sa yo nan edikasyon pandan ke peyi a ap pran dife se vre, men nou pa ka disparèt peyi a. Piske l pa ka disparèt, Fò nou toujou fè yon fason ke pou nou kenbe moun sa yo, timoun sa yo, yon kote pou yo ka kontinye aprann panse, pou yo ka kontinye aprann reflechi. Jwenn kòman ou te ka jwenn ansanm avèk nou, patisipe nan moman sa kote ke objektif nou kounye a la se pou nou ka reponn a lapèl ke ou sot wè ke responsab nou genyen ki nan lekòl la k ap angaje timoun yo, pou nou te ka reponn a lapèl sa pou te ka ede yo jwenn yon plas pou yo te ka. amelyore fason ke yap chita pou yap aprann. Nou tap peye pwofesè sa yo gen plizyè ane, nou asire ke timoun yo yo vini nan zòn yo ye a, se pa zòn kote ke paran ka reponn a de seri de responsabilite, se sa fè nou pa angaje yo twòp, paske menm voye timoun nan lekòl la pou yo son fado, paske chak jou fò timoun nan manje, se sa fè pwogram sa ki ede pou yo jwenn manje a son sovè li ye. Se sa fè nou pa ka al konte sou yo pou fè de seri de bagay. Men kounye a la, nan faz kote ke nou vle pou n gen yon plas pou yo a, li se yon faz kote ke nou oblije rale men nou pou nou di eske n ka touche men nou ansanm avèk men pa w. Nou ta ankouraje w jwenn ansanm avèk nou, gade kòman w ka kontribiye nan sa. E n ap asire ke nou kenbe tout moun enfòme de sa k ap fèt, ki sa n ta renmen fè. E pou kounye a la nou panse nou ka nenpòt ti lokal nou te ka mete ansanm nan mwayen ke nou kapab pou nou ka asire ke omwen yo ka chita pandan ke nap peye pwofesè yo se vre, pandan ke yap vini pou yo aprann nan men pou yo ka chita alèz yon fason ke pou omwen nou ka wè ke nap envesti nan yon bagay.